Nou wè janl bèl la la a se madam Kunds naturel products ki voyel konsa mezanmi si nou bezwen lwil pèsi nou bezwen pomad nou bezwen tretman pou cheve Nou bezwen bèl perik, bèl lès, enben tcheke Madam Kunz services. Madam Kunz Naturel Products, enben moun sa yo se moun sa yo ki ap bay bon zenzenn, wap wè yo gen bèl ti mayo, yo gen bèl valiz pou ou menm, sa vle di si w bezwen yon bèl valiz Gucci, Armani, Kenneth Paul, Louis Vuitton a tout lòt gwo mak nou konnen yo, se tcheke Madam Kunz services. Mezanmi siw bezwen pi bèl ke jan w bèl la la se tcheke madam Kunz natural products li gen tout pwodwi ki pou fè medam yo bèl nou gen ti bout ki pral ba nou kelke pwodwi e ki pral fon ti pale avè nou de madam Kunz. Mezanmi fanatik mwen yo fanmim yo. Arebò bliye di yon bagay. Li pa sèlman vann. Ou menm ki bezwen fè biznis, ou menm jèn gason, jèn fi, bezwen fè biznis, ou ka sèlman rele. Arebò banm nimewo a. Wi. Ou ka rele Madam Kunth nan 786 344 72 84. Madam Kunth Services ap la pou li disponib pou li ba w sèvis. Ou bezwen cheve, ou bezwen bèl valiz, ou bezwen menm bwat pèpè, ou bezwen fè komès, ou menm ke se Ayiti. touye. Pa bliye depi w sèlman fè nimewo a wap jwenn apò w lakay ou. Bon bagay Awounday mezanmi fanatik mwen yo pa fèm wont zanmim yo wè bèl cheve sa ki nan tèt mwen an se gras a kiyès arebò. Madame Kunz natural products Madame Kunz natural products

Si kè n ape. Ha! Mwen menm, mwen menm John Noir Soleil Yacinthe Occident Chouamy ti bonòm pou m pa bay kay Kelly la. Menm e eskonn jounal la menm pou kòm kè pa moun pa m pè moun. M ap tounen pou misye, m ap fout koupe tèt misye la a.

Kounya la pou mesye Ron Etienne dim se janl esplikem bagay la se konsa bagay la pase epoutan moun yo tap aah men moun sa yo gen moun sa yo gen sou yo mesye sa vle di pou manman ti bout ak tout tontonl met tèt ansanm pou yo manje pitit ti bout la humm humm. Latant ap viv la, latant pa fini senyè. Epi yo fè, yo fè, yo fè je yo chèch. Yo fè konnen se madanm nan k tap manje pitit la. Pou gen pwòp pitit ou l ansent, sa di pitit pitit ou, pou, pou mete l ansanm avèk frè ou, pou detwi l nan vant li.
Ti kanni wi, ou fè sa ou, mwen di w m gen 2 misyon pou ou epi w ap vire. Ti kanni, m gen 2 misyon m pral akonpli pou mwen. Paske kòmandan sa k vin anndan kay la m pa konprann li menm. Fi a gon se, m sanble yon detektif fi a ye. Li gon seri de kesyon l ap poze m, m pa ka konprann bagay sa. L ap pale a ti bout, ti bout se rele sèlman ti bout ap rele, ti bout pa vle pale avè l, l ap vin poze m kesyon ki sa m gen ak ti bout pou ti bout ap rele konsa.
Ba vle wè fi sa anndan kay la non. Men kounya se menm kesyon sa w vin poze m la, kesyon pou m mande w, se sa w gen pou misyon pou m ranpli a. Pou m ta rakonte w kòman ti bout fè ap kriye tou? Kèt!
Moun sòt sa lè w ap pale avè l li pa menm pran sans pou l tande sa w ap di epi l ap met pa l ladan l. Mwen menm ou ap pale mwen m pa janm konprann sa w ap di a. M tande w ap pale de kòmandan. Kòmandan deyè l. Mwen menm m tou m pa mete dlo pou mwen nan bagay sa yo. Pase se wè m wè se kòmandan w nan anndan m pa konn anyen de kòmandan w nan. Mwen pa mete ou wè lè m ap antre la depi m wè kòmandan w la m kò chikòm on bò. Pa met dlo pou mwen, pase mwen konnen m pè lapolis. Di m sa w ap di m nan pou m ka konprann ki kote pou m ale. M pa fye l. M pa fye l ditou ti kanyon bòka la, m pa fye l.
Sa vle di tout sa k fèt se pa pou yon byen pou yon mal. Mèsi. M ka di Bondye mèsi. Pase se nan ras moun sa yo m ta pral antre. Nan ras moun sa yo m ta konn antre moun malfektè sal sa yo. Depi yo mache fè bri nan tout zòn nan o wi yo sil fis sesi sil fis ap akize madanm nan. Menm si m pa avèk ti bout se vre men o mwen gen bagay gen bagay ou pa tap janm swete pou moun nan. Yo pa janm konnen ke pitit ti bout avek a pitit mwen.
Cheri. Koman ou ye cheri? Koman ou la boo? Mwen anfom wi. Kote ou soti? Ah!
La bank m soti. La bank? Kisa ou sot fè la bank? M sot chache kob.
Koman ou fè fè transaksyon? M kwè ou pa gen anyen nan men w. M kwè ou pa gen kanè. Ou fè yon nouvo kont?
Non. M ta di w sa. Koman ou fè pou w ta fè yon nouvo kont pou w pa mete m okouran?
Non. M bay papa m pawòl. Li ban m kanè ameriken an.
Tande. Ou bay ton Ari pawòl, li ba w kanè a? Wi, m di l m prale, m bezwen peye biyè.
Ou pa ka fèk di bon kote, kou m pa ka granmoun, pou wap poze m yon seri de kesyon. A ki sa w wè l sanble ti kannè? Ou konn sa k pase ti kannè?
Premyeman, wap boulon kaka chat maron la dèyè l. Dèyè ki moun?
Komandan.
Dezyèmman, Kiyèbwa ankò? Kiyèbwa son trèt makiye Kiyèbwa ye. Ou wè m pale pou retire l anndan kay la, l pa vle soti? M ap fè w boule kaka chat mawodè l. Ou wè depi w rann mwen sèvis sa yo, ou ranpli de misyon sa yo pou mwen, w ap wè ti Kandlin anndan kay la. M pral chache ti kanpe.
Bon, de tout fason, mwen menm m pap ba w manti. M pap di w non non. M pa ka di w non. Ou wè kanta pou, ou wè kanta, ou wè kanta pou kiyèbwa a? Mwen menm pèsonèlman, anvan m boule kaka chat mawon dèyè kiyèbwa a tou, ban m tou rakonte w istwa a, m pap kite souflèt la pou li. A, ti kanpe, m te wè kalòt la te fè w mal. Mwen mwen menm li te fè m mal tou. Enben, pa gen pwoblèm.
Bondye fè w te wè, mwen m pap kite l pou li. Youn nan bagay m pral di w ankò. M pa gen pwoblèm pou kiyèbwa a non. Kaka chat mawon kiyèbwa a. Sa a se nòmal. Men pa polis la, e pa chèf la, m pa ka di polis pase m pa konnen. Pa kòmandan an, pase se stil kòmandan m wè fanm dam sa a genyen. Pa kòmandan an, m pa konn kòman m pral fè pou m boure l, pase pa kòmandan sa a pa t fasil.
Pyè Bwa, Gade sa m gen nan dwèl tèt chaje tèt chaje a. Tande non. Pierre Bois, ou pa konnen malgre tout bagay, desten m mal trase? Tout pale m ap pale avè w la, m di w m pa byen, m pa byen an. Pierre Bois, m ansent tout bon wi. Kòman?
M ansent tout bon. Ou pa janm pa bay blag ou menm, Pierre Bois. Kòman sa? E blag m ap bay?
Manman machte tès fè tès pou mwen tès lan pozitif wi.
M pa konn gen gran choz m kapab di non. Koman koman w ansent?
Ohh jan w tande l la m di w m ansent tout bon.
Kisa Arebò di nan koze sa? Ohh!
Manman w? Ni manman m ni papa m. Tout tonbe joure m wi. Tout ap joure m fè tèt mwen cho bon an m jis di m l ap mete m deyò nan kay la. Men pou kiyès ou ansent menm?
Pou ti anbè wi m ansent kiyè bwa. Kòman pou ti anbè a? Ti anbè mouri ou ansent pou ti anbè? Oh oh!
Depi lè Ti Anbè te fè kadejak sou mwen anba bannann yo, manman m voye m fè lavaj. Lavaj lan pa t fèt non.
Li bò kanè a? Wi. Enben cheri, sa w ap fè? Ou nan la ou gen kondisyon avè l pou w remèt li ankò oubyen? O!
Machwa bay serye zozo! M pa t kite kanè sa tonbe nan men papa m ankò. Kounya lèm al bay papam kanè sa mwen map jwenn li ankò mwen wè jan bagay serye tande oomm.
Ou konn sak pase baby yo toujou di sa non non tande se pa anyen m pral diw m pa vle prann pou prann mal yo toujou di fanm se pa moun vrèman vre ou panse ou ka ou ka ou ka fin bon sou li menm si nan dènye l lap fè w kous ou sa vle di pou tout pwoblèm 3 yo konn ap bay ou finalman ou resi pran kanè a m pral baw eksplikasyon.
Chérie pou kisa tout kòb sa. Chérie epa m diw map baw eksplikasyon sa w gen la men sa e 2000 dola sa e kòb kay la sa. Sa se pou kenbe nan men. E m gen kèk bagay m bezwen regle. Lè m bezwen m ap di w epi si w bezwen sèvi tou, ou sèvi. Apre sa. M gen yon lòt tranzaksyon pou mwen fè pou m kapab regle afè paspò. Paspò m? Mh.
Tout tan manman m voye m fè lavaj la l panse lavaj fèt. Lavaj pa fèt pitit. Tout sa m fè yo anven.
Welka, m pa vle ou pran dosye ti anbè sa a pou antre nan lojik. Yon mò kapab vin ansent tou. Non m pa vle sa. Ou wè pou mwen menm, mwen pran swen pou m tande tout sa w ap di yo. M fè tout analiz mwen. Pou mwen menm, se jou menm ti kan e e menm ap di ti kanni tèlman nèg sa pa zanmi m. Ap ppp. A, sa pa bezwen rive jiske la. Pou mwen menm, se jou ti Anbè te kenbe w anba raje a depi jou sa ou ansent.
Ou te gentan konnen? M konnen byen
manman w te fè lavaj pou ou men sa ka rive lavaj la mal fèt epi se kounye a timoun nan ap soti nan vant ou Olga. Ou mèt kwè m. Ou mèt kwè m.
M pa konn sa pou m fè. Mwen menm, sa m kapab di ou an gwo, m te pwomèt ou sa m ap toujou la pou ou nan nenpòt sikonstans. Donk, m kapab ede w. Ou ka ede m vrèman kiyè bwa a. M kapab depanse kòb mwen, achte tout medikaman yo, epi m fè yon dòz pou ou, m fè w retire timoun sa a nan vant mwen. Ya, m kapab fè sa pou ou. Tout bon? Mh.
Wè kòmandan sa a, depi w wè l jan l vini, ou wè se yon moun ki vini tou pare, l vin tou limen. Se yon moun ki vini tou, se yon konplotay li ka ye tou. Ou pa konn se pa kay la l vini pou l pran li menm a ti bout. Pase nou gendwa ap dòmi yon lè, nou gade nou wè 9 kilomèt nan zòrèy nou toulède. Ti bout
gen lide pou l al desann lavil pou l al ret anba lavil. Se sa k fè m bezwen fè w boule kaka ak ti chat mawon sa a pou kòmandan pa gen lide vin nan zòn nan ankò. Ou pa konprann. M poko dou wi pou kòmandan non, men m dou wi pou kiyèbwa. Men kanta pou kòmandan m poko dou wi. M pral tante chans pou m wè.
Ok, ok.
Paske m te pwomèt ou, m oblije kenbe pwomès mwen. Men kesyon an se mò ti Anbè ki vin dòse ou ti sa nan panse w.
Ok, antouka. Ya. Kòm ou di m sa, mèsi davans. Apa de sa, kiyè bwa? M konnen ou apresye m.
Pa sèlman sa, l yon ti jan twò lejè, lè w di apresye.
Sa w vle di m nan? Ki sa w vle pou m di nan plas apresye a? Di Pyèbwa renmen w. Ok.
M konnen ou renmen m. Ya. Gen yon bagay, gen yon sèvis m ta renmen w rann mwen, ke m pa merite. Ok. Keba ou konnen m gen yon papye kay madan limena a m ta renmen w pranl pou mwen. Koman? Mwen gen yon papye kay madan limena a ki nan men madan limena m ta renmen w pranl pou mwen kyèbwa.
Koman ou gen yon papye e wap di m ti pwoblèm sa vle pote w ale wè l kay an ki rapò ou genyen avèk madan limena pou gen papye lakay ou banm yon ti esplikasyon sou sa.

An bon.
Ah, vin isit an li. Ou sa sa li, sa gen kò. Tande. Wi. Mwen son wèl ka. Lè a pral rive pou al depoze espedisyon pou mwen nan kafou a. Paske fò wèl ka fou apre lanmwe nan tout zòn nan la. Paske. Malgre tout sa m fè mal. Madame Limena fon ti tande. Frekan wè l ka fè a mwen menm Madame Limena fon ti tande m fon ti tande m Malgre tout sa m fè pou m sot kote m ye a Malgre tout wounou wounou pou m sot kote m se W ap bat pou boure m la ankò Ok m ap eksplike w Wè nan tout sa mwen ye la a Ti anbèk mete m ladan yo. Ou pa konnen, nan, nan, nan ti an, ti an bèk ap fè tèt mwen cho, k ap plede mande m kòb. M pa wè anwo, m pa wè anba. M desann kot Madan Limena a, m al mande l prete kòb pou m ka bay ti an bèk. Ou sonje senk kawo de tè manman m genyen lòtbò a?
Zòn nan Salin nan? Wi!
Kòman?
Sa e tè Madan Limena li ye, Olga? Non, Kyèbwa. Tè manman m li ye. Kòman tè manman w?
Wi!
Ebyen, se eksplike m ap eksplike w. Kite m di w. Ok.
Ebyen,
lè m ap plede, plede, plede pran kòb nan men Madan Limena, m pa wè ki kote m ap jwenn kòb sa yo pou m remèt li. E ti anbè ap fè tèt mwen cho toujou lap mande m kob. Mwen oblije al pran papye a m pote bay madanm Limena kenbe pou m ka pran kob nan men l toujou.
Eureka, m wè ou aji san sans men koman w al pran yon papye tè pou w t bay kenbe pou w ap pran kob sou li? Oh, kiyè bwa a, m ka toujou pran kob sou li si m gen espwa. Pou si m gen espo m ap jwenn kòb la pou m remèt, m ka pran l. Dayè, se tè manman m li ye. Devine sa k pase Pyègwa? Devine sa k pase?
Ou gen plan pou marye avè m? A!
Ou toujou ap fè blag. Kòman plan pou m marye avè w la? Ou di m devine, m devine yon bagay? Ou pa janm konn anyen toujou. Ou pa konnen nan prese m ap prese pitit pou manman m pa wè lè m ap pran papye. Mwen menm, lè m konnen se papye tè a m bay madan Limena, nan chèche m ap chèche anndan an, fè travay, lè m gade m wè papye tè a. Se ekstrè dachiv mwen wi m pran m bay madan Limena. Se ou wi sa Tyèbwa Vwala le pwoblèm Ou konnen m ansent la E manman m bezwen regle bagay pou mwen Pou nou Pou m ni mwen menm ni Louka Pou nou kite peyi a Manman m cho nan kò m ap mande m ekstrè dachiv la. M pa konn sa pou m fè ki bò. Epi pou m kapab achte bagay met nan kay la. M vle pou al peye kay la. Epi apre sa pou m ka pou m ka achte bagay met nan kay la epi pou paspò a.
Cheri.

Vwa nan dèy de ti bout. M te gentan di w m pa vle pou w fache.
M pa konprann. Ou wè w kòmanse gate san m. Ou vle gate san m la wi. Si m pa tande anyen de ti bout. Ban m di w yon bagay, Jojo. Mouri ti bout. Leve ti bout. Papal bal kalòt? Sa yo pa enteresem. Bon konn tout istwa a deja epoukisa simdou sa bon se potko fè nouvèl. Eee
Koman mesye sa rele ankò a Bostelòm Bostelòm te anvi eksplikem istwa a Li te anvi dim Men tèlman bagay moun sa yo pa enteresem mwen menm. Bagay sa yo pa pou mwen. Bagay kap pase kay madan limena. Bagay sa yo pa pou mwen.
Wap bat pou bouwem la. Madan limena silvouplè. Tout sa ou dim yo map fè tout m pap gen pwoblèm. Madan limena kem mande bondye tonnè kraze ti grann li lap vin nan kanav wi. Tèt. E mwenk gentan pale avèw. Ha. Pase wap fèm tiye wap fèm rache wap fèm koupe. Pou ti kandlin. Pase tout sa map fè yo kounya la e pou ti kandlin. Pase. Si m mouri demen m mouri pou Tikandlin paske m pap mouri pou lòt bagay paske m pwòp mouri pou pwòp pitit mwen pou Tikandlin men kèm mande Bondye mande li mena fòm tout sa map fè yo si m fin fè yo m pa jwenn Tikandlin sa w jwenn se pa w. Ah ou pa gen pwoblèm Tikanlin ou pa bezwen. Mwen menm Bondye fèm pale avè w m pale avè w epi m pap di w anyen ankò dènye bagay m di w paske wap dèyè fè m fè tout sak mal map konnen pou m fè yo men fòm jwenn Tikandlin pa gen pwoblèm Madeline mena.
Ou wè m mal limena. Se tout pou latak li ye lè ti kanni fin ranpli misyon sa yo pou mwen e mwen menm madan limena m gen misyon pam pou m ranpli a ti kanni.

Bagay sa yo pa entèrese m non. M pat panse, m te jus di sa an konprenan m paske m pat ko konn istwa a. Mwen m kòm m aprann li m panse a poukisa sa oblije oh. Kòm yo tap mache di se mwen menm ki lougawou ki tap ki te bwè pitit ki te manje pitit nan vant li enben se konsa poutan se tonton n avèk manman n ki met ansanm yo foure kalimèt yo manje pitit la.

M swete ou konprann sa m di la.
M pa konn sa pou m fè. Pierre-Bois, Si w renmen m vrèman, fè m jwenn papye a, fè m jwenn Bruxelles a sepandan.
Nan ki pozisyon sa ke m ta wè l ka?
Kòman nan ki pozisyon m la wè l la?
Ou konnen moun sa yo pap met papye yo kote pou wè l la. Non cheri, se nan kay lan w ye. Madanm Mina se sè w li ye ki ebwa. Ou konn kote l met tout papye enpòtan.
Ou ka chèche l pou mwen. Ok, ban m poze yon kesyon. Wè l ta wè. Si m gen yon bagay m pral fè pou kòmandan an, m pral lakay mwen.

Jodi a la e pa ti bagay non m pa gen pou m fè la. Pa gen bagay non m pa, se pa ti bagay non m gen pou m fè la. Madan Limena sa banm travay pou m fè. Hey! Pou m al boule kaka chat mawon. Pou m al depoze pyès pou El Kabulfou. Ay fou! Sye! Gen aktivite sou mwen tou. Lapli a pa ka. Gen bagay sou mwen la tou. Si lapli pa ale avè m pou m ka ka wi. Gen bagay sou mwen la tou. Men bon! Sa a m. Bon! M pral boule kaka chat mawon men, m p ap kite kou a pou kiye bwa. Ou wè anvan m sòti la a, si m ta kwaze avè l, Bondye fè m sa. M konnen Bondye konn fè tout mirak. M pa pati a bout bwa sa pou fè plis. M konn Bondye ou konn fè tout mirak. Fè m pwan sa ki en bwa nou pou m pa kite souflèt sa boule. Pase si m al boule kaka chat pa ou nan bouda l li pati kite zòn isi m pran souflèt sa tou ret nan machwè m san m pa remèt ki en bwa l li pap bon pou mwen.
Ti Anbè ap mete m cho. pou m pran kòb pou m ba li, mwen menm tou dèfwa m konn te bezwen ti kòb. Welka, M pa kwè madan Limena ap rive nan 75 mil dola. Asireman, jan w di m nan, pou tè sa m ap gade lòtbò a, li p ap bay plis ke 70 mil dola sou li. Men sèl sa m konnen, pran papye sa a ba Welka. Sa vle. Fè yon jan pou mwen, cheri.
Pou madan Limena, se, bon, anfen. Ok, map baw repons. Wap banm repons?
M konte sou ou wi. Men konte sou tèt ou tou. Oh.
Non, paske ou di m.
Depi m di m konte sou ou cheri m deja konte sou tèt mwen. Non, lè m di w konte sou tèt ou a, ou mande m piye bwa. Ah, ou toujou nan ranse. Ya, bon.
Mwen se map. Ou met konte sou mwen, map wè sa m kapab fè. Ok? Mwen wè sa m kapab fè.

Pou n netwaye jaden an, sekle l kòmsadwa, li prefere al bwè kleren, al nan jwe zo. Ou wè li? Yon jaden m pral mete manyòk ladan l avèk kwatous. Gade! Ou wè? Ayisan se yon pwoblèm. Se konsa wi. Vant plen se mizè. Grangou se kaka. Map pare pou li la. Gade la m fè, m fè bon tan la a, li pa vini. Li pa vini. Gaspiye kòb mwen. Lal bwa kleren, lal nan jwe zo. Genyen pafwa, moun nan ap plenyen ba ou, epi, lè w ba l djòb, lè w vle ede li, li pase w nan rizib. Sèlman m pale w, yon ekip lougawou, yo mete ansanm, kounye a yo manje pitit ti Anbè a nan vant ti fi a, kounye a se non m. Kòman pitit ti an? Koman manti m fè? Kite sa cheri, kite sa. Non mò mò ou sezi paske m di pitit. Cheri tande m, ou pat bezwen rive tout sa, ou pat bezwen fache ok, m te jis bezwen konnen èske ou te gentan konn istwa ok, ou pa bezwen fè tout rale mennen vini m konn istwa a deja. Non mò sezi.
M pa etone cheri, ok ann kite sa. M ta pral ba w nouvèl la ou gentan konnen, nou konn tout istwa a deja, ou pa bezwen tounen dèyè nèt depi nan A pou vin nan avèk ok. Anpalan de sa, m gentan òganize tout bagay. Ok Ki moun ou te rete nan ti machin an?
Wè mesye sa a Ou pa bon non M gentan prepare m gentan bay m te gentan bay achte l Ann ale ou konprann pou al byen mete nan kò n Ann al lakay la M pa t di m se pwason e kabrit m te di wi Ebyen e kabrit la m te bay achte vre wi
Ok Ebyen cheri m di w sa

Fme yon papa.
Oh m konn son m konn son m konn son son son towo lagon kap vin la wi. Nan nòmal te man se nòmal pou m towo lagon. Alezanp pa ezanp gade gòj ou la a se menm jan avèk towo lagon.
Monchè Simeon jodi a la m pa vin pale anpil. Anba jaden.
M vin la a pou m senp di ou ke wèl ka gwòs. Welka gwòs pou ti yon bè. Welka gwòs nan vant li. Pou ti yon bè. Ti nonm ou an. Wè jodi a la a. Tout bagay konfimye. Tout bagay konfimye. Nonm ou an gwòs welka. Kounye a la a. Se ou ki konnen. Ki sa ou pral fè. Pase welka gwòs. Men kounye a nonm ou an ti yon bè a. Li mouri. Ou konprann? Kounya la m vin kote w la m vin di w sa paske m konnen silfiz la li menm li nan mare sosis avèk ou akòz de nonm li an ki rele Janjann nan enben m vin di w konsa ke wèlka gwòs a e bon humm. Li pap bon pou mwen. Kyè bwa demoli m. Kyè bwa fè m pase yon movèz nwit. Bon m gwe dan goch la souke. E pati souke. M pral swiv pou m wè. M pral swiv non. Gen dwa gen chans pal, gen dwa jwe pal, gen dwa pa ka wè li. Kanmenm jodi a, fòm jwenn kiyè bwa pou mwen remèt li bwa. Bon menm ke janm ta wè fòm jwenn kiyè bwa. Humm. Humm. Aah, e pa ti bagay non madanm nan pam. E pa ti koze non. Mesye gad yon jounen. Gad yon rès jounen mesye kap long nan menm. E pa ti bagay non. Boule kaka chat mawon dèyè polisye. Se sa ye. M pa ka di polisye. Yon kòmandan. Pase yon kòmandan pou yon jwèt. Boule yon kaka chat mawon dèyè yon kòmandan. Boule kaka chat mawon dèyè kiyè bwa. Pa kiyè bwa pa gen pwoblèm. Sa deja ratifye. M pa ka pa boule l. Epi al tann pèlen an pou w wè l. Bon maten mwen la wi. Si se lapli k ka fè m. Nan tout sa m pral fè a la l pa lòt bagay ke lapli. Lapli k ka fè m fè sèlman. Paske sa k sou mwen an la si m konte a lapli, m ka kadav. O! M pa kwè l te nan wè m. Men wi. M pa kwè l te nan wè m. Men wi. Bon, m ap sakaje l. M ap kite kou a pou li.

Lè yon moun granmoun, fòk gen eskanp granmoun. Sak nan nen w nan, li pa boul labou, se nen l gen. Sèl bagay mwen menm, m leve nen w plizyè fwa, ou pa janm ranmase karaktè w. Dèkile akyèl. De ki prevenans? De ki manigans? E nèg nan figi w la sanble se yon lòs apa a li. O!
Bon.
E pa fin betiz ou a fè an en? A e bon. Hen hen.
Lanmò ti Anbè kouri, yo di ti Anbè mouri Sendomeng. Jiska sèt prezan ke m ap pale la a, ki non konfime.

Welca ap vomi nan ap vomi nan men kiyè bwa. Ki manigans misye ap vin dim la. Kiyè bwa menm pa e bouch li li di cheri fè sete tive.

Se nòmal wap toujou di sa. Ayy bon mpe ale la. Kounya epi ou poko ka ale non. Deja ale ayy bon. Ou poko ka ale non granmoun. Ou poko ka ale non.
Kite kou pou li. Kite kou pou li. Kite. Kite mpale ansanm avèw. Sa pase. Esplike m. Kite kou pou li. Domaje misye pou mwen menm ou paka banm kou poum kite pou ou. Oh lord.
Chef la m te deyo map antre lakay mwen M deyo map antre lakay mwen m al regle yon bagay anba kounya map moute poum vin ka vin pale ansanm avèk sa m pase gon bagay m te kite anndan m di si tout fwa m vin la poum ka regle aktivite m yo anpi m pantan sou aktivite kap fèt la misye tou kenbem nan kòlèt li vini ansanm avèm san sa pa kenbem menm yon moman sèm vin ap parèt sèm kenbem m pa gen pwoblèm ti kèn li non jiska prezan m pa gen pwoblèm apa ti kèn li fout mwen souflèt li banm kou li kraze tout afèm. Madan Limena pou respè m gen pou ou antanke manman zanmi m mwen konsidere ou tankou se manman m. Men, antanke granmoun, m pa kwè w fè devwa w. Men poukisa se konsa nou ye? Chak jou gon ying yang anndan kay lan? Men omwen gon ti respè pou mwen ki envite!
M pa konn kisa pou m fè ankò kòmandan. O non!
Sa a pa bon! La kounye a n ap ban mwen imaj peyi m nan. Sa se vrèman ayisyen an. M rayi sa! O mwen koman mwen menm map fe gen respe pou youn nan nou. Chef la pa dim gen respe pou nou.
Pa dim gen respe pou nou chef la.

Je Je m'appelle Hein Ah pranm byen wi Banm bal imay wi M pral lage One Two Three

Bay tout la fami, tout lè zami pou pwojè a ka al pi lwen. M konnen, m konnen lè m pa la ak nou m ap fè sa m di a men mèsi bokou paske n ap gade, n ap gade la. Femme Fatale la, nap pataje li, nap like li, epi abone! Je m lanvè, ala yo jwenn.
Sa kap fèt, sa kap fèt, kòman nou ye? Ou konn kiyès la deja, se BMD Zanzan. E nèg yap, nèg yo di k se nèg andeyò a, men ou menm, kiyès kap fè w moun? Se fyète pa w. Se orijinalite pa w. Kidonk, m kontan pase w sot enjoy relasyon fatal. Mwen di w mèsi paske w te ba nou sipò, ou te fè nou kado grenn viv sa. Men nap mande w pou plis, jis ba nou yon pataj, yon sèl ap sifi. E pa bliye lè w fini, abone ak chanèl Arebòdebò Original la. Nèg andeyò.
Pew! Mwen se Ti Anber, atis ou renmen anpil la. Mwen konnen w renmen m anpil fanatik. Tòg feyton an, relasyon fatal. Aprè w fin enjoy feyton an, relasyon fatal la. Jan w fin gade tòg ou a, m konnen w renmen m anpil fanatik. Ou pral fè yon bagay pou mwen fanatik. Kap fè m kontan, kap fè kè m bat fò. Like, abòne, epi pataje feyton an. Simaye feyton an. Epi pa bliye. Abòne avèk chanèl arebòdebò orijinal la epi Yo di tòg pa konn bo M ta ap ri yo pou lèfi epi Yow man yes man right kore m dò One love One love fanatik.
Ann al danse, ann al fete, ann al bouje oh. Oh oh M panse m te gen chapo wi Mezanmi lè nou fin gade relasyon fatal la pa bliye lak li abòne pataje kite yon ti kòmante pou nou epi relasyon fatal chanèl arebòdebò orijinal la nou open. Open for sponsor tande Nenpòt moun ki ta renmen sponsorize feyton sa a rele nou nan 36 94 88 39 oubyen ba nou ti mesaj sou whatsaff nou tande Enben kontinye gade relasyon fatal ou pap regrèt Simeon ki ekri feyton sa wi nèg raze bon zenzenn reyalize pa arebò arebò debò mouda kochon ok nou wè pil atis li gen ladann bagay serye. Regade relasyon fatal su notre chèn merci I love you tiki lou.